Jean Phebe se chanèl tout imigran yo. Bonjou, bonswa kòman nou ye? Nou kontan avèk ou jodi an pou nou kapab pataje avèk avèk ou enfòmasyon ke ou dwe genyen. Pa bliye ou sou chanèl pa w la. Ou menm ki apèn branche, ou menm ki apèn rive sou chanèl la, se Jean Phebe. Mèsi anpil ak tout moun ki apèn abòne ak chanèl la. Jodi an nan video sa a ke nou pwal pataje e e e lis dokiman ke wap gen bezwen ou menm ki ta renmen pase pa Guyane pou rantre nan peyi Brezil. Kòm nou te konnen n deja se sa te gen aksè anpil moun te gen chans pase e nan moman ke nan moman pase nan tan pase yo donk e te vin yo te vin bloke pwosesis lan kote ke yo ta pa mande pou moun genyen yon viza pou rantre nan peyi li a. Donk se konfime jounen jodi an yo man yo bay aksè avèk ayisyen pou kapab rantre san yo pa bezwen viza yo anile e kesyon viza ke yo tap mande a jiskaprezan. Nou pa konnen kisa k ka vin pi pou pi devan men pou le moman yo anile l. Ki dokiman ke w ap gen bezwen se sa ke nou pral pataje nan videyo sa. Yonn nan bagay ankò ke nou pral pataje e enfòmasyon sa tou e. Pri pas pri paspò a ki monte nan peyi Dayiti e kòm nou konnen pri paspò a e nan ki pri l te ye oparavan men pou le moman tout bagay ap monte paspò a tou li monte. Pa bliye ou sou chanèl Jean PB an se chanèl tout imigran yo. Nou retounen apre poz lan, donk nou pral detay pou ou lis dokiman ke wap gen bezwen pou pase pa Giyàn, kòm nou konnen gen anpil moun ki santi yo enpasyan nan kesyon viza, nan kesyon oim, yap Y ap rete tann sa fè yon bon bout tan, ki lè pou oim li ouvri pou yo kapab pran randevou pou y al mande viza ke Brezil mete a la disponibilite. E peyi Brezil mete a la disponibilite chak grenn Ayisyen ki gen bòn volonte pou vini nan peyi Brezil. Men se yon lòt bagay ki fèt ak viza a, kòm nou te di sa deja nan videyo pase yo, e dirijan Brezil yo okouran de sa k ap pase a, paske nou te jwenn enfòmasyon sa sou yon sit, e dirijan Brezil yo ap. Ankete sou kesyon Kesyon Anbasad la an Ayiti ap vann viza ap vann viza yo paske imajine w anbasad la pa ouvri men moun kontinye ap jwenn viza kòman kòman sa fè fèt anpil raketè nan lari ap chèche moun pou moun ap chèche moun pou kapab Ou kapab e depi yo gen kontak la, yo chèche moun epi yo fè yon 200 ou 300 dola yo sou kòb la, epi yo achte yo achte viza nòmalman e nan nan anbasad la nan peyi Brezil. Kòm Brezil li menm li te mete viza a disponib pou tout moun ki ta renmen vini sèlman pase e pran pase premye etap yo epi al mande viza a sèlman 3 a 60 dola wap genyen Vil sa bon e byen ere tou pou moun ki te eseye achte l paske se pa tout moun ki tap kapab jwenn li men moun ki achte l yo men ki jwenn li an ok paske gen moun nan malgre l mete kòb li deyò li mete anpil lajan l deyò pou l achte viza epi li pa ka jwenn viza kòb nan men raketè a sa fè yon bon bout tan e l pa ka jwenn sèvis lan sa pi di toujou e nou di non fòk sa fini. Fok bagay sa kesyon kesyon e raketè ap fè moun abi sa yo fok li fini. Byenere pou tout moun ki jwenn li, byen ke ou depanse anpil kòb, nou kwè ke depi ou jwenn li wap kapab tire kòb ou a menm lè se pa nan yon ane wap tirel kanmenm, men moun ki pa jwenn viza a epi e swadizan kòb yo deyò a, Se moun sa yo n ap swete nou kouraj. Donk, ki lis dokiman ke w ap bezwen ou menm ki enpasyan, ou menm ki ta renmen pase pa Giyàn pou vini Brezil? Pa bliye, ou menm k ap pase pa Giyàn pou vini Brezil, premye bagay pou mete nan tèt ou, pa mete nan tèt ou w ap di lè w rive w ap di se pase w ap pase, se Brezil ou prale. Sa se premye bagay. Ou prale nan peyi Giyàn kòm touris. Piske ou prale kòm touris nan peyi a, men nan lespri w, ou gentan konnen kisa, ki kote ou prale. Se pa Giyàn ou prale. Se pa Giyàn ou pral rete vrèman. Gen moun ki pase pa Giyàn pou yo tou pran wout bwa a. E gen moun tou ki vini Brezil. Sa pral depann. Ki dokiman, piske w ap vwayaje kòm touris, ou genyen pou devwa, premye bagay, pou genyen yon biyè ale retou. Si w ta tande yon raketè ki di w ou menm lè w gen biyè ale a sèlman wap kapab, pa pran chans sa zanmi m, ou sipoze gen yon biyè ale retou epi ou sipoze gen dat wap retounen ok. Dezyèm bagay ke wap gen bezwen, wap gen bezwen yon tès, yon tès tou, yon tès PCR, tès kowona e 3 jou avan ou vwayaje, 3 jou si w gen 2 jou tou depi w te fè tès lan ok. Fòk ou genyen yon tès kowona tou ki ki negatif sa vle di pou pou montre ke ou pa enfekte pa epi pa pa epidemik ki se kowona. Twazyèm bagay ou bezwen genyen yon rezèvasyon, yon rezèvasyon dotèl ki konfime bagay nòmal se pa bagay fake kan moun fè epi san ou yo pa ka idantifye oubyen lè yo rele sou nimewo ki nan nan rezèvasyon pou yo pa kapab jwenn otèl la vrèman. Fòk ou gen yon bon rezèvasyon nòmalman pou w kapab ou menm, sa se twazyèm bagay pou w kapab ale nan peyi Giyàn oubyen pase pa peyi Giyàn pou ale nan yon lòt peyi ou prale. Katriyèm bagay yo mande pou w ranpli kòm nou wè nan dènye jou yo la, tout peyi ap mande pou yo ranpli fòmilè, Sendomeng mande pou yo ranpli fòmilè, Brezil mande tou, tout peyi yo sanse ap mande. pou yo ranpli fòmilè avan ke w rantre. 24 è de tan avan ou rantre nan peyi nan peyi avan ou vwayaje ou sipoze ranpli fòmilè sa a yon fòmilè e fòmilè e ke Giyàn mande pou ranpli an w ap ranpli fòmilè a nòmalman e pou ranpli li 24 è de tan avan ou vwayaje sa se bagay ke ou gen bezwen w ap gen bezwen pou vwayaje ou p ap bezwen tèlman Gran choz pou ale paske nou konnen sa deja yon ayisyen e pwiske ayiti fè pati caricom yon ayisyen pa ta dwe bezwen viza pou l ale nan peyi a donk se konsa donk nou genyen lòt ti konsèy ankò nou kapab ba w otan ke w gen plis kòb nan pòch ou tou paske Nou konnen bagay yo se lè nap pati konsa lè nap lè nou lè nap pati konsa fòk nou gen ti kòb nan pòch nou ti kòb e ti lajan nan pòch nou paske prèske tout nap lè n soti chak ti bagay lan kòm yo konn pou ki rezon se pase nap pase tout moun ap bezwen yon ti kòb nan men nou tout moun ap bezwen fè yon ti kòb lè w gen ti kòb nan men w pou sa ka fasilite pou w soti pi rapid e sa ka fasilite tou ou mwens soufri. nan wout lan donk se tout sa ke nou te pote e nou kwè ke ou menm ou satisfè de sa ke nou pataje avèk ou an e pa bliye ou menm kap gade videyo an tou ou menm ki apèn vini sou chanèl la jete yon koudèy pou wè anba a eske ou abòne deja ak chanèl la si ou pako fè sa e ankouraje nou nan fason sa nou di mèsi avèk tout moun ki te ki toujou prezan, ki toujou rive avan, gen moun ki toujou di mwen prezan, mwen an premye e nou kontan anpil a chak fwa nou wè sa yo. Nou di mèsi e pa bliye pataje pou nou, nap tounen pou yon lòt video. Tchaw tchaw.